Jodia guys mwen vini pale nou de kijan mwen te adapte mwen lè mwen te fenk vini Canada e tout difikilte ke mwen te jwenn, tout bagay ke mwen pat renmen o debu, donk mwen finn pale nou de sa nan video a. E pa bliye lè nou finn gade video sa si nou gen sijè ke nou ta renmen pou mwen pale nou kapab kitel pou mwen kapab pale de yo. Mèsi anpil! Mwen renmen nou guys. Hi guys! Sa pase! Byenvini sou chanèl mwen an. Mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone. E pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive kloch notifikasyon an pou n pa rate ankenn videyo ke mwen gen pou mwen poste. Pa bliye, sèl fason nou kapab ede m se lè nou pataje l avèk fanmi nou avèk zanmi nou pou yo vin abone avèk chanèl sa. Mèsi anpil! Mwa! Mwen renmen nou! Avan m kòmanse guys, pou m byen di nou, nan tout sa ke yon moun pral antreprann de nouvo, se p ap janm yon bagay ki ap fasil. Tout debi pa janm fasil, yo toujou trè difisil. Donk se pou m kapab rakonte nou, lè mwen te fin vini Kanada, kijan ke sa te ye. Sa pa t fasil ditou ditou o debi paske Chanjman peyi an se yon bagay ki te vreman aji sou mwen. Donk, lè mwen te fenk rive Kanada, premye bagay ki te vreman enpresyone m, se te, se te fredi an, ok? Se te fredi an, paske lè mwen te Ayiti, lè, lè te konn fè ti fredi Ayiti ke w. Ou menm ki an Ayiti ke ou pat ka sipòte, lè mwen vini la, se te de bagay diferan. O debi, lè mwen te konn ap soti nan lari, mwen te konn mete nenpòt 3 mayo, 3 pantalon pou mwen kapab soti plis manto, bòt, etc. Donk mwen te konn mete tout tèt mwen, tout figi m bouche, m kite sèlman je m deyò. Men, o debi, se te konsa m te konn sot nan lari an. Mwen toujou sete gan, toujou byen byen byen byen toufe. Epi tou menm si, kom si lè li fè pi frèt yo, mwen bat vreman konn santi fredi. Men e lè kom si li fè mwen frèt, lè l fon ti van leje, lè sa map tranble, tou sa mwen pa konn sak fè, sak fè m konsa. E jiska prezan kom si lè l fè gwo gwo fredi, mwen pa telman santi fredi. Men lè l fè ti fredi piti, like, mwen santi fredi. Donk, wè. Se te youn nan bagay ki te vreman rann adaptasyon m nan an pti pe difisil paske mwen te pè fredi a anpil, ok. Men kounye a mwen abitye avè l, mwen pa vreman like, m pa vreman ba l regle anyen pou mwen kounye a paske m gentan abitye avè l, m pa mete 2 rad sou mwen, oubyen m pa mete 3 rad sou mwen alò paske lè gen nèj m oblije mete yon. Yon bagay an ba pantalon mwen paske li fè fret. Gen yon kesyon de taks. Yon kesyon de taks ke mwen pat vreman abitye avèl lè mwen te Ayiti, ok? Yon kesyon de taks. Chak swa al achte, menm si ou wè bagay la make 2 dola, ou ka peye 2 dola 50, ou pa konnen. Ok, sa depan de sa ou al achte a. Yon kesyon de taks. Sa te vreman o debi la, se kom. M te adapte m avèl ok, m te adapte m avèl men li te enpresyonem o debi paske m pat ko vreman abitye avèk bagay tak sa. E gon lòt bagay ankò, lè mwen te fenk vini, youn nan bagay ki pat twò twò difisil, like se ru yo, ru yo tèlman sanble, lè w ap mache la ou gentan ou pase nan yon wout la, Epi ou vire nan lòt, lè ke pou retounen, tou de sanble. Ou pa konn ki kote pou fè. Donk, poum byen di nou, mwen te konn vreman, mwen te konn pèdi anpil lè mwen te fenk vini. Paske, m sonje lè mwen te fenk vini, telefòn mwen an te kraze menm semèn nan. M pot ko gen telefòn, m pat gen entènèt, m pat gen anyen. So, mwen te konn pèdi anpil nan lari a. Mwen te konn pèdi anpil. Men kounya. Kounya non, kounya, kounya non. Kounya m pa vle di anko, telefon mwen la, m gen GPS, dok son lot bagay. Men se yon nan bagay ki te kon vreman, vreman, vreman, vreman bay mwen. Malgre tou, m san se premye jou mwen ta wèl lekol, dok yo ta lekol la avèm yon fwa, men apre sa, like, m ta li pou kont mwen apre sa. Menm si, se kon nan wout pou m ta pase ki ta pi fasil nan, m pa pase la nan, m al pase nan lot. So m pase nan lòt epi menm tonbe menm kote a, menm fè plis wout m pran plis fredi. Donk kesyon fredi a se yon bagay ki te vreman tap sakaje lespri m paske li te vreman fè frèt. Li te fè frèt, wi li fè frèt. Yon lòt bagay tou ke lè mwen te fenk vini tou ke mwen te gen difikilte se nan manje yo paske mwen menm mwen pat abitye avèk yo. Mwen te vreman gen difikilte o debu. E m sonje yon bay ke li kaban nan suk, ok? Yo te fè nan lekol mwen an, bagay sa yo pou nou. E pi, like, mal manje yon ze ki sukre, like, hot dog sukre, avèk siwo de rab alò. Avèk siwo de, yo mete siwo de rab sou yo, bagay sa yo. Lè m fin manje bagay sa, se te la katastrof, ok? Paske... Jiska prezan m pa renmen li m pap manje l ankò paske m pa renmen bagay sa yo men kòm premyè eksperyans donk li te vrèman fatal pou mwen e m pa mande pou mwen kòm remanje bagay sa yo ankò epi tou kòm se te premye fwa ke mwen ta pral travay tou e paske se pandan mwen vini Kanada mwen travay pou premye fwa so sa te vrèman yon jan like li pat difisil ok li pat difisil men Kòm kwa ou sipoze rive 5 a 10 minit avan, ou sipoze la, bla bla. Se kòm si de chòz ki ou te kòm, m te kòmanse ap rantre timidman, timidman paske avan sa m pa t abitye avèk sa, ok. Paske lè mwen te Ayiti mwen pa t ap travay, ok. Mwen te lekòl dòk m pa t ko abitye avèk sa. Epi lè mwen vini la, epi. Tout sa vin pran tan ok nan kesyon adaptasyon paske fòk nou atann nou avèk sa paske tout peyi pa fonksyone menm jan ok. Tout peyi pa fonksyone menm jan. Tout peyi gen fason yo ok. Men a la fen m vin abitye avèk sa. Men sa ke m vle fè nou konprann lè ke yon moun like. Ale nan yon peyi etranje, debi yo pa janm fasil ok, debi yo pa janm fasil paske gen sa ki rele adaptasyon, tout moun pa adapte yo menm jan lè yo fenk rive nan yon peyi. Donk mwen menm, so nan sa ki rele adaptasyon, byen ke sa te yon jan trè difisil pou mwen paske mwen te konn renmen kriye anpil lontan, a chak fwa ke mwen rankontre yon difikilte, e fòk mwen di nou byen tou se eksperyans sa tou ki vin rann mwen kòm ap fè sa ke map fè a la, paske. M telman like m wè mwen soti nan enpas lan donk mwen di mwen di ok m jije bon poum pataje sa ansanm avèk nou paske viv nan peyi etranje se youn men adapte w la se yon lòt paske.